Kiyès kap bay Vladimir Poutine sekite? Konbyen moun ki nan ekip sekirite prezidansyèl la? Kòman yo antrene? Kòman yo travay? Kesyon sa yo, yo fè sifas paske nan moman an, si w ap pale de moun ki pwisan sou planèt tè sa a, ou pa ka pa site non Vladimir Poutine. Ann al gade kiyès ki responsab sekirite sitwayen sa yo. Fòs sekirite prezidan ris lan se fòs ki pi byen antrene e Kantite moun ki ladann nan sa lap fò met men nan bouch ou paka pa sezi. Byen avan rive nan ki kantite nan kesyon bidjè ki alwe avèk fòs sa kite pou di. Plizyè mwa avan prezidan an kite rezidans ofisyèl li ki se Kremlin pou l ale an piblik e sesi kèlkeswa kote prezidan an prale a, ekip sekirite l deja sou plas pou al prepare arive prezidan. Mentnan, w ap poze tèt ou kesyon, poukisa plizyè mwa davans yon ekip sekirite bezwen ale pou al fè yon preparasyon? Kisa k genyen nan kad preparasyon sa a? Kisa y al fè anvan prezidan an vini? Toudabò, yo analize tout menas posib, tankou aktivite kriminèl, deblozay kouwè manifestasyon oubyen nenpòt lòt twoub sosyal ki ta ka rive nan moman prezidan nan zòn nan. Yo menm verifye kòman imaj prezidan an ap parèt lè l soti an piblik nan zòn kote l prale a. Yo verifye si gen posiblite pou gen katastwòf natirèl tankou tranblemanntè, inondasyon, siklòn, nenpòt lòt bagay Ki ta ka rive nan zòn kote prezidan ap ye a ki ta ka mete sekirite l an danje? Ou tande koze e m poko fini non. Anviwon yon mwa anvan prezidan an rive nan zòn kote l prale a, ekip sekirite prezidan an gentan planifye avèk otorite lokal yo pou asire ke tout bagay dwe pase kòmsadwa. Yo verifye epi prepare ki kote prezidan an ap gen pou l dòmi nan zòn kote l prale a si tout fwa sa nesesè nan kad vizit la pou gen dòmi. Tande byen sa m pral di la a. Nèg sa yo verifye tout ti vis oubyen kle, chanbrann, tout sa k ta genyen nan pòt la oubyen anpoul yon fason pou okenn teknisyen pa gen obligasyon pou rantre nan espas lan nan moman prezidan la e se poko tou. Enjenyè ak teknisyen ki nan ekip sekirite prezidansyèl la, lè yo rive nan zòn nan, yo enstale dè brouyè pou yo ka brouye tout sinyal radyo ak detonasyon oubyen tout sinyal detonasyon radyo ki nan zòn kote prezidan an ap evolye a. E sa k pral fè w sezi plis, Yo gen yon seri de aparèy yo enstale nan zòn nan. Avèk aparèy sa yo, yo gen kontwòl tout smartphone. Yo fouye, kontwole, dizon sonde tout smartphone ki nan zòn nan, yon fason pou yo ka detekte tout aktivite sispèk ki ka mete sekirite prezidan an an danje. Mentnan, m konnen w ap poze tèt ou kesyon pou w di men bon, si tout fwa, Moun sa yo gen aksè pou yo rantre nan aparèy, pou yo rantre ak yon aparèy, pou yo al nan telefòn moun pou wè sa k ap pase, ebyen vi prive pa egziste nan yon zòn depi prezidan an la. M pa ka gen telefòn mwen pou moun ap rantre ladann san kontwòl. Zanmi m, nan sa ki gen pou wè ak sekirite prezidansyèl nan peyi Larisi, yo pa jwe ak sa. Ditou. Ou pral wè ki aksè gad sekirite sa yo genyen. Fouye telefòn nan poko janm anyen. Premyeman, ekip sekirite prezidansyèl la, yo gen dwa, daprè lalwa, pou yo itilize nenpòt materyèl pou yo ka konn sa k ap pase ozalantou de zòn kote prezidan an ye. Yo ka fouye nenpòt moun. Kèlkeswa moun ou ye a, yo ka fouye ou. Yo ka fouye nenpòt materyèl ki gen nan zòn nan, nenpòt kay, san manda. Yo ka sezi nenpòt aparèy, nenpòt materyèl e menm machin si sa nesesè. E se apre tout ti verifikasyon sa yo, tout ti detay sa yo prezidan an ka rive. Ou tande koze? Sa petèt fè w panse, avèk sèvis sekrè ke Jovenel Moïse te gen pou l mete sou pye anvan l mouri a, paske te gen yon pakèt bagay konsa ki te rantre ladan l, petèt sa a, n a gen pou n di l nan yon lòt videyo. Men, ann ale byen rapid pou n kontinye avèk sèvis k ap bay prezidan ris la sekirite. Kounye a, w ap poze tèt ou kesyon, kòman sèvis sa a rele? Li pa rele USGPN non, men poutan li rele Sèvis Federal de Pwoteksyon. Bon, kounye a, ki kantite moun, ki kantite kòb ki alwe pou kesyon bidjè ekip sa a pou l ka fonksyone? Kantite kòb oubyen ankò bidjè ekip sa a genyen? li klase sekrè defans. Men pa kont, gen anpil ansyen manb, ansyen kolaboratè ki temwanye, ki pale. E se youn nan jounal nan peyi Risi ki rele Russia Beyond ki li menm mete ansanm de done sa yo disponib. Tande. Daprè jounal la, efektif ekip sa a, li depase 50 mil moun. Bon nou ap sezi pou di men, 50 mil moun ki pou nou ekip sekirite prezidansyèl? Poukisa tout moun sa? Men m pap pale de nenpòt moun la, pa bliye map pale de prezidan Roussi. Men kite m di w, ekip sa a pa gen sèlman prezidan pou bay sekirite. Li genyen tou dabò premye minis la, li genyen prezidan konsèy federasyon, li genyen minis afè etranjè ak minis defans, li genyen direktè sèvis federal e li genyen anpil. pil lòt gwo zotobre ki fè pati de gouvènman Ris la. Donk, travay yo pa piti. Men, youn nan bagay ki etone anpil moun, se ke pou yon moun fè pati de ekip sekirite sa a, moun sa a pa bezwen te nan lame. Ou wè? Non. Paske, dapre ansyen manb ekip sa a, yo gen yon politik. Yo di, yon gad prezidansyèl pa pral gen pou l desann nan parachit, On gad prezidansyèl pa pral genyen pou l al fè konba nan mòn, yo pa bezwen yon moun ki te nan lame. Anka ou prezidan an ta gen yon lòt danje y ap ka rele lame a menm, men moun k ap akonpanye prezidan an li pa bezwen konesans ak taktik militè, se pa sa l bezwen. Men pa kont, pou ansanm de egzijans pou fè pati de ekip sa a, se sa menm m pral montre. Premyeman, pou yon moun fè pati de ekip sa a, Fòk ou genyen mwens ke 35 lane. Sa vle di, fò w jèn, fò w anfòm. Dezyèmman, fòk ou mezire antre 1 mèt 75 a 1 mèt 90. Sa se pou mwen menm. M tap deja fè pati de ekip sa paske mwen menm nan nivo otè sa. Fòk ou peze antre 75 a 90 kilo. Ou deja konprann nèg ki gwo fal yo pa tap kapab. Mwen menm, m nan nivo sa. M tap ka antre nan ekip la san pwoblèm. Fòk ou pale plizyè lang ou byen konprann. Plizyè lang, fòk ou gen konesans nan politik on fason pou w ka konprann moun k ap apwoche prezidan yo, ki konpòtman yo dwe genyen e ou menm tou kòman ou dwe pwoteje yo oubyen sèvi ansanm avè yo. Si w ap gade nan videyo sa la a, ou ka remake kòman gad sekirite prezidan Larisi an te fè MC Gregor, youn nan gwo sipèsta milyonè, wetire men l sou epòl prezidan an Pandan Mista ap eseye von foto a prezidan li genlè panse se zanmi l ki met men sou epòl li, gad la di misye epa gen 3 mèt mons sou epòl prezidan. Sa vle di gad sa yo yo trè trè trè trè pwòch prezidan ak ekip pa l kap pase sa yo pa wè. Gad yo solid anpil. Donk sa vle di pou fè pati de ekip sa a fòk ou se yon moun ki solid. Yo menm antrene pou yo rete nan gwo fredi malgre yo pa gen gwo djakèt sou yo. Paske si yo met gwo djakèt, gwo bagay sou yo sa ka anpeche yo fè mouvman. lè sa nesesè. Se yon travay ki epwizan anpil. Se sa k fè moun sa yo, yo libere yo bonè. Donk yo pran retrèt yo trè bonè. Men, dènye bagay m gen pou m wè avè w, se kòman sèvis sekirite a li aranje l nan moman prezidan an li an piblik. Sèvis sa a li aranje l an 4 pati. Premye pati a, se moun ki pi pwòch prezidan an. Moun ou toujou wè ki a kostim yo. Yo toujou genyen yon kas ki pase dèyè zòrèy yo. Yo toujou fasilman gen yon valiz nan men yo. E moun sa yo toujou genyen yon rega ki trè menasan. Rega ki menasan wè yo genyen an, ou pa bezwen. rayi yo oubyen gen pwoblèm avè yo pou sa se travay la wi ki egzije sa paske rega sa yo genyen an li tou di nenpòt moun ki ta vle avanse atansyon prezidan an pa pou kòl li byen antoure sou vide fè w pran ti kòb bon dezyèm gwoup la san w pa ta rann kont se yo ki pi enpòtan yo menm yo nan foul la yo abiye nòmal tankou foul la li difisil anpil pou w sispèk yo. Men se yo k ap siveye tout sispèk ki ta ka soti nan foul la pou apwoche vè prezidan an epi pou yo stope l. Anvan m ale pi lwen kite m raple w, ekip ki pi prè prezidan an yo menm se yo ki pi vijilan. Dayè se yo menm si prezidan an ta resevwa yon atak se yo k ap kouvri prezidan an ak kò yo. E valiz ou wè k nan men yo a, valiz sa a an kèlke sòt li se yon boukliye paske li ka ouvri epi pwoteje prezidan an rapid an ka ou ta genyen yon menas, ta gon atak oubyen yo ta tire. Son se tankou yon jile pa bal ki ka rapidman kouvri kò prezidan. Yo gon zam ki sou yo ki spesyal. e ki si pwisan malgre l piti k ap pèse nenpòt jile pabal a 50 mèt e sesi yo ka pèse anpil blende. Men fò m di w si tout fwa genyen yon kantite bal ki tire nan espas kote prezidan an ye a sa ki vin mande pou yo kouvri l pou fon seri de bagay, se paske travay sèvis sekirite a li echwe. Sa ka menm koz yo pèdi djòb yo paske pa gen dwa gen bal ki tire nan espas sa. Ou konn poukisa? Paske travay yo se prevwa. Travay yo, se anpeche sa k ka rive a depi davans pou l pa rive. Si l rive, se paske yo menm an kèlke sòt, yo echwe nan misyon yo. W ap konprann kòman djòb sa a, li pa yon djòb ki fasil ditou. Fò lespri w ap travay. Fòk ou genyen yon psikoloji ki operasyonèl. Fò w vivan. Fò w ka detekte de bagay de lwen, e sesi san lòt moun pa sispèk. Fok travay wap fè a son travay ki disipline. Paske si yo dekouvri w, lè sa a travay la pap bay anyen. Twazyèm gwoup la. Twazyèm gwoup la li menm, li antoure foul la. Se li ki la pou siveye kiyès kap soti, kiyès kap rantre nan foul la. E si nesesè, Mete kontwòl pou anpeche tout moun yo pa gen kontwòl yo fè pati de foul la oubyen si yon moun soti nan foul la swa pou l al pipi oubyen al nenpòt lòt kote yo menm y ap kontwole w pou yo wè ki mouvman w ap fè. Katriyèm gwoup la, Gwoup sa a se li menm ki pi lou. Gwoup sa a ou jwenn li fasil ki akonpanye kòtèj prezidansyèl la. Nèg sa yo. Yo genlè zam nan men yo ki ase pwisan, yo menm gen zam pòtatil ki ka detwi avyon. Yo gon seri de aparèy ki ka fè de bagay se tankou se ton lame ki ta konpanye misye. Pou fè pati de ekip chofè sa a, fòk ou ka fè fas ak sitiyasyon dirjans. Fòk vitès de reyaksyon w li ekstrèmeman rapid. Paske la a se pa nenpòt lòt ki. Lavi prezidan an nan men. Katriyèm pati an, oubyen katriyèm gwoup lan, li menm, li se de moun ke ou pap wè. Moun sa yo, yo plase pafwa nan tèt batiman oubyen nan fenèt ki a la wotè. Se yo ki se tirè delit yo. Se sak fè, pi gon janm kouri sou yon prezidan pandan l chita. Si yo rele w pou avanse, si w gen nesesite pou avanse, avanse avèk kalm. Asire w de men w toujou an evidans. Pa met men nan do w, pa met men nan pòch, pa fè okenn jès dwòl. E sitou, pa janm presipite pou kouri sou prezidan an. Sinon, ou ka resevwa yon move sipriz paske ti wè delit yo. ki plase anlè, ki plase an pozisyon sa a, yo menm, yo toujou gon pwen wouj, ki plase sou tèt ou, e a nenpòt kèl moman ki prè pou yo eklate. Ou ka konprann ki move sipriz ou ka jwenn sou fon aksyon konsa. Bon, malgre tou sa, èske ou konnen ajan ki travay nan sekirite prezidansyèl Ris yo, yo temwanye ke bay Prezidan Putin sekirite se youn nan bagay ki trè fasil pou yo. Poukisa? Paske Vladimir Poutine li menm li te yon ajan sekrè anvan li te prezidan. Donk misye konn tout manèv yo, li konn tout gouyad yo, li konn kisa pou l fè. Donk misye li menm konn kòman pou l pwoteje tèt li tou. E se sa k fè, li konprann travay ekip li a, li toujou obeyi lè yo mande l pou l fè yon bagay. Donk misye toujou kolabore. Mentnan Godot ap poze tèt ou kesyon, e lè prezidan li an vwayaj, lè l nan avyon pou l al yon lòt peyi, sa k ap bay sekirite an lè a? Oubyen lè l rive nan lòt peyi a, kiyès ki responsab sekirite l, kòman sa fèt? Ebyen sa a se pou yon lòt videyo.